Kalezo, m pa konn si son bif ou mande m. M pa konnen. Kòm m wè sou entènèt lan w ap pale avè m, m ap pale avè w sou entènèt lan tou. So m pa konnen non si son bif ou mande m, jan m di l lan. Cheri m tande w ap pale de manje, w ap pale de fanm ou ap rele w, di si dat. Ban m di w yon ti bagay. Ou te satisfè, ou te santi w byen. Lè w te, ok, m dakò, ou te di w ap fè yon prank sou mwen. Ou kite bagay lan pase, ou pa janm fè prank ou. Sak te dim ou pat serye lè w te vin fè makak ou a nan chanm mwen an. Kounya mwen menm ki dakò ou pran video sa w lage l sou entènèt la. Lè w lage video sa kisa moun pral di? Widiana bouzen, Widiana fasil, Widiana sesi. Ou te kontan lè kòmantè sa yo tap lage a. Men kounya si m remèt ou sa w fè m nan, m fè w sa m santi kap satisfè m. Si m remèt ou sa w fè m nan, ou twouve m pa bon? Ou jije m mal. Kounye a ou kanpe, w ap fè m pwomès sou entènèt, fè sèkèy met la. Enben cheri, ou wè, bon, m pa, ou wè videyo la, m pral anrejistre l menm. M ap voye l bay fanmi m pou m di yo konsa, men sa nou te planifye ansanm. Men sa nou te planifye ansanm, bagay fin fèt, kounye a la menm nan, ou di ou pral manje m. M ap voye videyo a bay granmoun mwen. Map voye video a bay granmoun mwen map voye video a bay tout fanmim pou yo tann sa w pral fèm nan banm di w ti bagay kalezo lagonave avèk jeremi sak gen plis dyab nou pa sòt jeremi nou pa vin bay piyay nou menm wap di oo m konn sa w peze wi m konn ou m konn ou son ti bòkò m konn ou son ti bòkò m konn ou son kòman m te ka di bagay la on ti bòkò on moun kap pran pòz. Mete mouchwa sou ou, fè makak pou moun ka pè ou, Widiana pa ka pè ou cheri, m soti nan gran lakou, ou konnen deja m soti Jeremi, m se timoun Jeremi, m soti nan gran lakou, Widiana pa ka pè ti presyon sa w ap vin bay la la, ou pa ou pa konn tande yon pwovèb ki di bat chen an tann mèt li, e kou pou kou Bondye se ri l ri sa, ou fè m yon bagay, li li rive sou mwen mal, tout moun ap pale de mwen, tout moun ap joure m, tout moun ap di Widiana fasil, Widiana bouzen. Enben wi, m pa gen pwoblèm, epi mwen menm tou cheri, fò ka gen kè! Sim lage bagay la m baw bwè dlo a fok a gin kè Ou menm m pa bezwen konnen si se ayiti ou prale janm tande Niki dim ou pral ayiti ou gen vant fè mal ou pral disi ou pral dat ou pral m pa konnen kiyès ki pral fè remèd pou ou sa pa gadem sa pa gadem men cheri ou paka ap vin chache bif si wap vin chache bif e ou kap wèl kote k gen plis dyab jeremi avèk lagonav kote k gen plis dyab ebyen mwen m pa bezwen ale non cheri. M gen bwa dèyè bannann mwen. E se pa sèl pou ou non. Pou tout moun ki panse yo ka fè Ritana yon bagay ki mal. M gen manman. M gen papa. M gen gran papa. M gen grann. M gen tonton. Tout atè a. Kote k gen dyab lan se yo k konnen. Tande kalezo. Met granmoun sou ou. Si w bezwen bif. Si w bezwen bif. Si w bezwen bif. N ap bif. Ok? Met granmoun sou ou. Ou fin aranje w, ou fin aranje w, ou fè makak ou, kounya la menm nan, m fè sa m santi k ap fè m plezi pou m remèt ou l, ou santi w fache. Kòman sa w fache? Kòman sa w fache? Epi w di, epi w, epi w, ou oze pou w vin di konsa o, e, e, fè sèkèy met la, fè sèkèy met la de ou ak kalezo. Sa w te fè m nan, w te santi w byen fè m ni, ou te santi w kontan lè m te di w non pa lage videyo a. Poukisa w te lage l? Tout moun t ap di w non pa lage video a. Poukisa w pa t tande? Kot zòrèy ou te ye? Kot tande w te ye? Kot tande w te ye? Pou w te ka vin chave entènèt nan sou lò. Enben a nou de cheri. M konnen e dyab ou ye. Enben cheri, fè dyab ou a byen tande. Fè dyab ou a byen. M swete w gen dyab tou pou w pa ka pran nan. M swete sa. M swete sa baz. M swete sa. Paske, bon, ou ka panse bagay la se yon bagay k ap fini konsa de tou. Swa fen an, li rive sou nèg mwen mal, nèg la ou pa konn kisa l ap prepare pou ou si l vini. Epi ou menm w ap vin aranje kò w, w ap vin, w ap vin aranje w, w ap vin di konsa o, prepare, prepare, prepare sèkèy. Prepare sèkèy de ou a t kalezo. Met granmoun sou ou tande. Lò, ban m wè, lè w asasen ou pa ka pè san. Lè w asasen ou pa ka pè san ou te antre nan game nan ou antre nèt ou antre nèt ou asasen ou asasen epi ou pè san ou asasen ou pè san ou pa ou pa gen anpil kòkòt ou te ka fè ki sanble ak sa pou te ka vin fè m lè sa lè sa m pa konnen m bade l epi m fè w mwa mwa m fè l gou nan dyòl ou se mwen se ou cheri afè bagay m tande w ap di konsa prepare m w ap vin pou mwen m ap tann ou tou. Map tann e pa bliye epa sou resif wap vin monte yes pa bliye sa pa bliye sa paske wap gade widiana ou pa konn nan ki bitasyon m soti cheri ou te dwe ap pale de lagonav sak lagonav la ou panse nou pral bay la lagonav a jeremi poudjab aranje w tande kalezo met granmoun sou ou met granmoun sou ou wap banm replik map baw replik kòm m wè yo sou entènèt pa bezwen fè zen avèm nap fèl cheri mwen pat atann a sa kalezo. Ala ou fin chita ou fin fè mwen aksyon konsa ou kontan wouch kalezo fè it tout medya ap postel li manke koupe widiana lal prank widiana widiana dakò nan prank lan li manke koupe widiana ou kontan men cheri ou fè may mwen travay m di gèt sam ki replik m ta ba li la m ta remèt li sal fèm nan wi li menm fòm te fèl poul te rive sou ou baz. Fòw admèt, si w te dakò pou te sal mwen sou entènèt lan, pou tout moun tap di Widiana se yon fanm fasil, pou tout moun tap di Widiana bouzen, yes! Men kounya fòw admèt si w fin bwè ti dlo a, fòw admèt pou vant ou fè w mal, fòw admèt lè w rive yon kote pou yap di men fanm ki bwè, men misye ki bwè dlo dèyè Widiana, yes! Fòw admèt, afè pawòl wap pale pawòl ou pral manje m nan, mete sa devan w kou w deyèl, sa nou ye ou pral manje m nan. Si w kapab tou, kalezo. Si w kapab tou. Antouka m ap tann ou. Sèl sa m konnen, videyo w fè a, m pral voye l bay granmoun mwen. M pa p voye link ba yo non men, pase m pa pral voye al ba w grenn vyouz baz. M pa pral voye al ba w grenn vyouz. M ap download sa w mete an, m voye l bay tout granmoun mwen pou m di konsa. Map esplike yo bagay la janl ye a ke ou t kalezo te gen yon prank poul te fè sou mwen bagay la m fin bliyel bagay la fin pase kounya ou vin fè prank sou mwen kounya m di w pa lage video a te bezwen sal mwen ou lage video a kounya m baw replik cheri ou paka di w pral manje m map voye video la bay tout granmoun mwen pou yo tann manje ou pral manje m nan tann la sou byen ou pa konnen madichon bay manman w e li k rive bèlmè w aranje w so si w gentan avèti m bat pou do w pa atè anfan m. Bat pou do pa ate anvan. Epi moun kap joure yo. Fò nou met, fò nou ekilibre bagay la wi. Fò nou balanse bagay la byen wi. Ann pran yon ti egzanp mezanmi. Nou ko, fanm, fanm yo, mizè fanm se pou fanm. Eske nou dakò sa kalezo fè nan? E bagay pou kalezo mouri li fè a wi. Nou dakò? Fanm konnen k rele mizè fanm se pou fanm nan. Mwen e fanm kap joure m ankò. M konnen yo di tout doulè fanm se pou fanm. E sam konn tande yap di tout mizè fanm se pou fanm. Epi nou menm e joure nap joure m? Kòman n santi nou? Sa vle di nou te kontan sa kalès nan fè m nan. Bon menm si m te bouzen, menm si m te chwazi ba l limen an, menm si sa, nou pa ka ap joure m. E pou mwen pou nye paske sa l fè an pa bon. Sa l fè an pa bon. Mwen, ok, tankou gen gason k pou mwen, gen gason ki di kalèz ou mawozo. Ou pat pral pibliye bagay sa ou te dwe pran ou rive nan dyòl bagay lan ou te dwe fè sa ou gen pou fè ou pat dwe pibliye kounya ok wè gason wi mizè gason pou gason gen gason ki pa korel epi nou menm nou se fanm epi e mwen menm nap vin joure aprè video m li fin pranl fin lage li fin lage oh li pral koupe Widiana epi e mwen menm nap joure nou pa moun mezanmi e fanm nou ye m konn tande yo di doulè fanm se pou tout fanm e fanm nou ye nou paka ap aji konsa antoulèka kalezo map tann ou. Avèk fòs. E bat koude w pa atè an vre paske w gentan. Ou gentan avèti m cheri, ou gentan avèti m. Afè bagay m tande w ap di konsa o. E e lagonav. Lagonav ou soti de wòt. Sa k gen lagonav? Kote e moun k ta mennen w nan dyab tande kalezo. E moun k ta mennen w nan dyab. Epi w nan menm sendomeng lan la menm si pa moun k ayiti kalezo. Ou al fon bagay dèyè do m. M pa bezwen moute Ayiti pou m al ba w replik. M gen twòp moun ki pou ba w replik Kalezo. Ok? M gen twòp moun ki pou ba w replik. Antouka, nou pa konn kote bagay sa ap fini. E ou k kòmanse. Fò w admèt ke se ou menm ki kòmanse. Ou kòmanse bagay lan w ap reziye w baz. W ap reziye w. Nou pa konn kot sa ap fini. Ou konn kot sa ap fini? Non! Ou pa konn kot sa ap fini. Kounye a w ap vin moute sou, w ap vin moute sou, sou entènèt, vin ban m repons, vin di konsa, o met granmoun sou mwen, ou pral manje m. Sa m ye ou pral manje a? Sa w pral manje a Kalezo? Hein, on sa pa la? Al manje. On sèl bagay m di w bat pou do w pa ate anvan. Paske, si ou avèti on moun ou pral touye l. E video la m pral save li m pral voye bay granmoun mwen. Yo menm ya konn sa ya di nan sa. Mwen m pa gen redi kòd map vin fè avèw non. Kwen m pran tan mal chita kay bòkò vin fè redi kòd avèw. Non cheri m gen moun pou sa. Gras a Dye m gen moun pou sa. M gen moun pou sa. Valè fanmi m genyen dèyè ya e yo konn kot djab chita e mwen e mwen k ta fè yo mennen w nan djab kalezo. Ou bezwen bif, ou bezwen bif, ou bezwen w fas mwen. Enben cheri a nou 2. Ok a nou 2 kale zo. Kom ou bezwen an fas mwen a nou 2. Map tann ou. Ou pa gen kè ou pa jwe pou kè cheri. Pa konsa yo di bagay lan. Ou pa gen kè ou pa jwe pou kè. Ou asasen ou pè san. Ou pa ka asasen wap benyen san pou pèl. Non. Met granmoun sou ou baz. Bon mwen menm ki fi. Ou fin fèm sa w fèm nan. M pa may. M dakò, tout moun ap joure m, Widiana fasil, Widiana bouzen, Widiana dis, Widiana bat, tout moun ap mande goute paske Widiana e bay lap bay. Ou konprann, Widiana, ou fè konprann ke Widiana e bay lap bay, tout moun ap vin mande pa yo. Tout sa kiyès ki lakoz? Ou menm! Ou menm ki lakoz! Kiyès ki lakoz? E pa ou menm? Si w te fè bagay la, lè m te di w pa lage m videyo a, bagay la tap rete prive antre nou avèk avèk lòt moun yo ki te la, kòm yo te la, li tap rete antre nou. Ou konprann li tap ret antre nou Kounya la menm nan ou pibliye Lè w pibliye l la menm nan kisa w lage m Di m Nan kisa w lage m Ou lage m pou tout moun pa pran m pou sa Pou tout moun pa pran m pou anyen Pou tout moun ap joure m E nan sa w lage m Antouka baz m granmoun sou ou ok Kòm ou di w pral manje m ap tann ou M ap tann ou e bat pou do pa atè anvan e sa m di w E bat pou pa pran nan lòt Nan lòt Nan lòt Nan lòt Bat pou pa pran nan lòt. Mpa bezwen fin pale. Mpa bezwen fin pale non paske ou pa janm konn kot bagay sa ap fini ou pa janm konn kote lap rive. Fat moun ki pral joure yo tou, moun ki pral joure yo tou e map tann joure a paske sa mka fè. Mpa ka fè anyen non. Kalezo fèm yon bagay mremèt li sal fèm nan epi mwen menm nap vin joure. Ebyen ok pa gen pwoblèm non. Dja, Kalezo map tann ou pou fè sa wap fè a epi mwen menm tou mgen granmoun pou granmoun mwen fè sa yap fè a tou epi anfòm.